Ya, nan pwoblèm kòmsi nan aktyalite ki genyen an Momento Mariana, m ap fè nou konnen ke chak bagay ki fèt li gon rezon dèyè l, li gen rezon pou l fèt. Men nou menm nou pa prete atansyon de yo menm. E m gen presyon tou, m gen presyon menm ekip Ariana a, yo pa vrèman konprann teren nan sa yo rantre a. Ou wè rezo sosyo, moun pa jwe a rezo sosyo. Paske de par le monde menm, rezo sosyo, bagay yo brase sou rezo sosyo, jan w wè yo te konn kòmsi brase nan seksyon kominal dan le tan yo, anba tab yo. Rezo sosyo se fòs la kòmsi fòs dè fòs yo li ye kounye a. E se youn nan rezon ki fè ke anpil moun panse ke yo te gen dwa kòmsi kouri sou Ariana, yo devye l, yo gentan fè l fè wout ke yo vle, paske yo konnen ke kòmsi gen emosyon ki la toujou. Men, m pa konnen si moun Ariana yo kòmsi pa gen emosyon ditou ditou, men ondirè m wè ke yo pa kite move kouran mennen yo. Yo plis Jolina. pou mwen yo plis ap dòmi. Jacques. Ok, yo, pou mwen menm wè yo plis ap dòmi ke yo ta pran nan emosyon bagay yo. E ki sak ba ya nan lavi se rezo sosyo, se followers. Yon moun kap dè milyon de followers pou li yon ti demwazèl 19 an, paske menm si Ariana te timoun, apre siksè sa, kòmsi aktivite Togo a mennen pou li li pa ka yon timoun ankò. Sètadi, e kòmsi li vin yon, yon, yon, li vin yon adilt prekòs, si l pa t lan wout la. Èske nou konprann? Donk sa vle di ke momentòm nan, gen moun k ap di de bagay, fò l ta gen ekip k ap analize sa ki bon nan sa ki pa bon k ap di yo. Paske menm lè moun nan, pa egzanp, yon moun chwazi pou l radote, menm nan radote a li gen yon leson dmoral ladan l. E se sa ki pi enpòtan, nou menm nou pa prete atansyon lè nou wè yon moun sou, pa egzanp li sou yon moun fou ap pase lap tire wòch non, gen yon mesaj pozitif anndan negativite yo kanmenm, se si non lavi a pa tap gen sans answa. Donk nan ka sa yo, nou oblije moun ki veyatif yo, moun ki vrèman sensè, moun ki de tou kè yo jan Ariana renmen dil, nou bezwen yon lòt rasanbleman, nou bezwen yon lòt fòs. Nou bezwen yon lòt kominote e fòk nou solidè pou n fè l. Si n pa solidè, ban m di nou, pa gen, kòm si, wè, menm bagay ki rive nan seleksyon ayisyèn nan la, Pipi gaye a, li pap pote bon nouvèl. Donk, chak Ayisyen ap fè yon ti bagay yon kote, men menn mastè peyi a, li gen tan kondane nou, li gen tan mete nou chita yon kote. Donk sa vle di ke si nou pa vrèman konsète tout fòs yo, pozitivite sa yo, enèji sa yo ansanm, nou pral fè menm bagay la tou nan jou avenir yo pou kesyon de Ariana. Donk on moun fòk kite ògèy de swa w de kote, fòk kite kòmsi mezantant yo de kote, divèjans yo de kote, e fò nou fikse nou sou 1, 2, 3 objektif a la fwa ansanm. Sinon se peine perdue d'avance. Et ceci, m byen kontan ke Naomi vini avèk pwen sa, paske pote pwomot yo, Marie-Jeanne Mousso pa renmen pale de bagay gaye, gen de lè tout kalite. Men anndan tout sa e pa yon moun mwen follow, m ap di n sa sensèman, e paske mwen yon ti jan, m pa renmen tapajè. Ou konprann? Se yon tapajè nan yon sans ke li ye li menm. Men li gen yon rezon, gen yon mesaj, gen yon momentum ki mennen l la, li gen yon bagay li vin regle. Donk eske se tout mwen menm mwen konn malgrem pa swiv li lèm tonbe sou li m di gon bagay ki kòmsi ki pati nan vi a menm mesye sa vin dekalote epi l vin replase nan plas li paske mwen menm map swiv mwen konnen ke gen de bagay li vin moutre nou ke ladiferans gon kote an Ayiti nou soti gon rezon k fè nou youn ap dechire lòt se paske nou soti nan klas kote youn pa vle wè lòt epi de twa moun swadizan milat yo M pa konn si w konprann, yo vini epi yo mete yo antann yo, yo kòm an minorite wi, yo antann yo epi yo mete pye sou kou majorite a, y enkli moun ke nou fè kado vwa nou, volonte nou, pouvwa nou pou vin dirije pou nou. Alòs si nou pa met tèt nou ansanm pou n pran pouvwa nou ansanm, l ap toujou rete reste demeure ensi, yon ti minorite ap pran pouvwa ke nou menm nou pote ba yo epi pou yo mete pye sou kou majorite. M panse ke nou ka kraze sa la avèk momentum Ariana. E mesye dam rezo sosyo yo ki pako fin jwe nan tè toujou, mwen panse se pi gwo erè y ap fè si yo kite momento Mariana sa yo pote la, yo ede lanati kòmsi briye a, e ke yo menm si yo vire do yo al chita nan kwen. Sa vle di yo pral fè tout rès tan yo y ap jwe nan tè tankou timoun piti. Paske lavi a pa bay 2 chans, s on sèl chans ki genyen. E pa bliye tout gwo zotobre yo, moun kap pwograme sou lavi moun yo, yo wè Ariana menm jan ke nou wèl la. Menm si nou wè yo pa manifeste, yo wè, yo konprann e yo kòmanse ap aji pou nou. Sa vle di lè nou panse yon moun fou vin al vin voye wòch oubyen yon ti masisi vini lap di tè non, se travay la kap fèt toujou. Men nou menm se nou ki pou konn kote nou vle paske si chak fwa ke nou pote yon chay sou do nou oubyen de bagay nan men nou nou kite moun kase bra nou kòmsi li mete l atè ki finalman nou pap jwenn bra pou nou pote anyen ditou nou pap jwenn tèt pou nou mete chaj se nou menm ki pou rasanble fòs nou yon fwa pou tout nou mete men ansanm nou pote chaj la ansanm lè nou rive nou rive men lesansyèl sè ke nou stick together ka Ariana sa momentum sa mwen vle mwen ta renmen ke ayisyen trase yon egzanp nan zye limanite avè l yon fwa pou tout. Ke Ariana vini etazini ke li pa vini etazini etazini pa peyi mèvèy li pa peyi kòmsi ekstraòdinè jan se son peyi de rèv tou senpleman ke li ye son peyi de rèv ke li ye sa vle di ke inosans li vwale inosans li devwale inosans li kaptire la men nou menm nou gentan wè nou wè tout bagay nou konnen ke yo pa vle yon piti soti pou l grandi. Men nou menm tou momentum nan fò nou sezil poun aksepte yn fwa pou tout poun pa rale yn tounen lan sak la paske gen gran gen gwo zotobre yo mafya yo bon moun yo move moun yo tout ap gade live la tout ap tande mwen panse ke ògèy yo te ka frape pou yn fwa nou libere la majorite men la majorite tou eske nou prè pou nou reveye eske nou prè poun pote momentum nan jisko viktwa jiska la viktwa final eske nou prè. Nou ka trase yon egzanp nan zye limanite wi avèk Momentum Ariana. Donk map retounen pote promo. Pa gen jwèt nap denonse epi nap tire ti wòch sou kote. Non inifye nou yn fwa pou tout. Poum fè swit ak sa w di a Emperatrice, gen moun kap di fòk peyi a ouvè. Men pou peyi a ouvè fò w sezi Momentum nan. Nou pa konn sa kon Momentum jan Emperatrice sot di l la. Men Momentum nan se Ariana. se avè l pou nou sèvi. Sonje gen yon videyo m te fè, mwen te di ke a qui veut l'entendre, m te di nou sere videyo sa a. Depi yon bagay ap fèt la a, nan peyi a, yo pa konsilte Ariana. M pa di l ap minis, m pa di l ap prezidant, m pa di l ap rèn. Men, Ariana dwe yon konsiltan pou kèlkeswa moun k ap fè yon bagay pou Ayiti la. A qui veut l'entendre, e ou mèt koupe l lage l. E kèlkeswa moun k ap fè yon bagay ki ta vle l reyisi pou peyi dayiti ou pa foure momentum nan ladan l ou pa mande ariana konsèy li ou pa ou minimize ou minimize prezans li ou kòve ou ka toujou di sa misye ap di la ou ka di a sa misye ap di la e bay pawòl anlè non pa janm li sa nou bezwen yon nouvèl ayiti e fòk gon momentum pou l soti kote l prale a banm di nou yon ti bagay. moun ki tap pale de jistis, nou pa wè tout sa ki, kòm si, pou yon Ariana pou se yon, gade, nou rele Ariana rèn nou, san n pa fòse, nou di l enperatris nou, san nou pa fòse, gen moun kap fòse yo rele rèn, nou rele Ariana tou natirèlman rèn, nou rele Ariana tou natirèlman rèn, poze tèt ou kesyon, poukisa mo sa vini konsa, fasil konsa? Poukisa mo sa vini nan lespri w san ke w pa fòse l? Poze tèt ou kesyon wa wè. Poukisa, tande, kitem vin avanse Joe map ba ou, Joe kitem vin avanse pou m pa pèdi fil dide pam nan.
Poukisa nou rele l rèn san nou pa fòse? Poukisa nou rele l, sèten rele l manman lavi san nou pa fanse? Elle n'a que 19 ans, wi nou di son timoun men pa bliye entuisyon w fè w rele l rèn. Tande wi, nou di son timoun wi, entuisyon w fè w rele l rèn san w pa menm rann ou kont menm. la a gon bagay ki kache. Poukisa tou ou fin rele l rèn epi ou pa vle defann li? Poukisa ou fin rele l rèn wap di son timoun se wi nou konnen son timoun elle a ke 19 ans li pa ka fè tout bagay pou kò l nou pa ka lage chay peyi a sou do Ariana men nou ka sèvi avè l nou ka sèvi ak momentum nan li pa ka ale pou kò l nou pa ka ale san li nou pa ka lage chay peyi a sou do l. Wi, nou pa ka lage l, men n ka sèvi avèk konsèy li, nou ka sèvi avèk prezans li, nou ka sèvi ak momentòm nan nou menm pou nou jwenn direksyon kote nou vle ale a. Kounye a, an n gade pou wè tablo a. Byenke n ap venere l san li pa mande nou pou nou venere l, byenke nou apresye l san l pa mande nou pou nou apresye l, men ki sa w wè k pase? Tout sa k fèt kont Ariana sou rezo a, ou wè l pa ka jwenn yon finalite erez. tout moun kap pale sou do Ariana kap di yon seri de bagay tèt chaje li paka jwenn yon finalite heureuse kesyon jistis wi nap travay nap travay ou pap janm fin travay nou pa konn lajistis byen eske se jistis pa Ariana k pou pran 2 mwa Se jistis pa yan ak pou pran wi e se pa la k pi konplike. Wi la jistis son bagay ki konplike fò nou pran fò nou pasyan fò nou pasyan. Ou menm si sa te rive w lè konsa w te rive nan kot lontan. Wi fò nou pasyan pa yan a dwe pasyante. Dosye koup di mond wi fò nou pasyan lap la lap la wi nou bay garanti lap la. Finalite pa janm erez. Tandiske Kesyon Ariana a fè plis bri. Bon m ta w ti bagay, gen moun la k ap rele m k ap di m nan travay yo, yo rale yon souf wi gras a Ariana. Gen moun kounya k ap di m depi aprè Togo a, s on fyète pou yo di yo se Ayisyen. Gen kèk travay ki gen Spanish, ki gen Afriken ladan yo, k ap pale de Ayiti, yo di s on fyète yo ye pou yo aprè Ariana. Tout momentum, tout sa w wè k ap vin la a nèt aprè Ariana. Nou te kalifye pou koup di mond, li pa t fè bri non. Tout yo te pale de sa sou rezo. Men nou te kalifye pou koup di mond. Li pat fè otan de bri ke Togo. Nou te kalifye pou koup di mond. Lè nan gad imaj Ayiti e toujou menm penpen plan. Nou te kalifye pou koup di mond. Lè nan sou Google, sou TikTok, yo te konn vwenn nou Ayiti vrèman lèd. Nan tout sans. Peyi fatra, peyi gang. Men apre Togo a, se pat koup di mond ki te fè yo retire e vye imaj Ayiti yo non. Se te Ariana Togo a. Nou manje manje bliye. Koup di mond lan vin antre nan yon kad ki favorab pou li gras a Ariana. Koup di mond lan antre nan yon kad kote yap pale Ayiti byen gras a Ariana. Nou mechan, nou bliye fasil. M pa di Ariana se yon sovè, men Ariana fè yon aksyon dekla ki mete yon pwojektè e dè pwojektè sou peyi a, nou dwe ba l kredi a antan ke yon jèn fi de 19 an. Ba l kredi a, sèvi a momentòm pa l la pou n avanse, nou pa ka bliye l, bann engra! Ariel a fè nou fè plis pase yon mwa edmi ap pale de Ayiti, lòt peyi. Ey, Togo a se yon mwa edmi wi l te dire. Nou fè yon mwa edmi konsantre. Yon mwa edmi konsantre sur Ayiti. Bal kredi a. Bal kredi a. E pi menm moun sa a ki prepare kad pou met koup di mond lan chita. Koup di mond lan, kade, seleksyon nasyonal la vin jwenn yon kad pwop pou le volye. Menm moun ki fè kad pwop sa, ki prepare kad pwop la, li pa menm ka patisipe. Jean Baptiste te vin prepare cheme a. Jean Baptiste te vin prepare cheme a. Men Jezi Kris te ba l tout valè ke l merite lè l te jwenn Jan Batis. Jezi Kris te bay Jan Batis kredi a, paske l te wè se Jan Batis ki te prepare chemen an. Poukisa moun ki prepare chemen an nou vle mete l sou kote? Ebyen ban m di w yon ti bagay, m ap tounen sou Desalin nan. Pa gen pèp ki tiye papa nan, ki tiye papa l, ka, ka, ka, kòmsi bagay la pral fasil pou li. non fòw peye pèn ou ebyen de menm tou nap met Ariana de kote Ariana nap mete de kote la ki te prepare kad pwòp sa pou nou pou nou vin chita pou nap pale de Ayiti a nou vle metel de kote ebyen bagay la pap fasil nan men nou li pap gen gou dous nan men nou li pap gen gou siwo myèl nan men nou mistikman palan spirityèlman palan lanati ap kont nou. Menm la nati ap leve kont pèp sa a si nou menm nou pa ka bay bounda n de tap pou nou di non il fo sanksyone se ki merite detre sanksyone nou pa ka leve moun Boston moun Filadelfi kòman Alix Didier Fils-Aimé fè ap dòmi nan otèl toujou moun Boston moun Filadelfi pou kisa nou pa la pankat nou devan otèl Alix Didier Fils-Aimé a si nou pa vle sanksyone moun sa yo ki fè malè nou. N ap bwè yo vire tounen. Nou kite yon kesyon koup di mond fè nou pèdi tout lisidite nou. Istwa nou ap la chak jou. N ap viv istwa nou. Istwa nou se nou, nou se istwa nou. Koup di mond lan ap pase. Koup di mond lan ap fini. N ap rete pèp, n ap rete peyi ak tout istwa nou. Nou pa ka bliye istwa nou pou yon istwa de koup di mond ki efemè. M poko janm wè yon pèp konsa. Tapote cho a, pataje cho a. Tapotel patajel chak moun banm 50 Pa bliye nèg sa yo pote pou mou se djòb kolon yap fè ok milat la se djòb kolon milat la panse li son blan ok nèg la se pa redeksyon yo metel la son djòb yo bali se nòmal poul aji konsa alright. Moun Boston tandem tandem diw moun Boston moun Philadelphia moun ki ret nan lòt state deplase al nan otèl Alix Fils-Aimé alèz la al mase devan otèl sa nou gen dwa poun fè poun pwoteste di misye pa gen dwa antre bay diaspora a Alix Didier Fils Aimé la aletranje ann bay pèp la ann motive ann bouste pèp ki anba. Kote promo banm mande w, aktyèlman nou konnen Ayiti se yon peyi se yon eskize mwa lekspresyon se fatra kap dirije fatra men eske mesye sa ki nan tèt peyi Dayiti pou le moman an ki yo pandan yo fin mete Jovenel hors d'état de nuire lan eske li son antrenè de foutbòl? Li pa gon peyi ki nan fatra, ki nan ensekirite ke mesye sa ap dirije aktyèlman la, k ta renmen ouvè wout yo, ouvè èpòt la? O non de kisa l vin reprezante la menm? Sa l vin reprezante? Ki wòl li? Ki misyon l? Ki mesaj li vin pase menm? Pou l te fè ekip la konnen ke l ap 75 yèm? M pa konprann. Men kisa l ap fè Boston tou? Bagay sa yo pa fè sans. Se paske Ayisyen pa konn dwa yo, yo pa konn sa yo vo. Kisa mesye ap fè Boston? 2 semèn Boston pou ki rezon? Sou frè peyi sa ki ajenou ki antere k anba tè a? Men li pa li pa fè sans non sèt fwa si. Moun yo te sipoze mande mèt otèl la pou yo mete mesye sa deyò sou frè moun ki nan fatra Ayiti yo wi. Pou nèg sekirite yo wi. Li pa gen li pa gen pa gen anyen pa gen misyon ankò la pa gen anyen. Dayè Ayiti premyè match la m te ka konprann pa odasite san wont san santiman ou vin la a nan premyè match la. Men aprè menm dezyèm match la rete poukisa? Ou pap travay? Ebyen moun sa yo toujou an vakans 24 sou 24 365 jou vrèman. Epi moun yo aksepte yal bal ochan komsi gen pal gen la près gen pil medya la New York Boston ki sou teren la ki toujou ap fè analiz politik ki konnen bagay yo frè peyi a pa kapab ankò senti peyi a pa kapoutchay ankò donk mesye a sipoze deyò moun yo sipoze mete mesye a deyò kondil metel èpòt la oubyen voyel nan lòt peyi kote nap voyel la

M wè gen anpil moun ki soti pou lapide Placide paske l t al mande Vinicius Junior yon mayo. Ou konnen nou nou raz pèp ayisyen. Yo soti pou lapide Placide ki t al mande Vinicius. Vin kite foutbòl la dèyè. Nou pa pou ap atake foutbòl la. Non m ap annik soulinye l epi n ap pran Ariana ankò. Men Alix Didier Fils-Aimé l ap chache Ronaldinho pou l fè foto avè l. L ap chache Ronaldo pou fè foto avè l. L ap chache fifa e prezidan fifa a pou fè foto avèl men se placide la nou wè.
Sa le fils d'un millionnaire qui est en vacances hein. Kado betiz mesye. Placide bon sou le teren.
Ok, men misye chèche tout moun sa yo pou fè foto avèl, nou pa janm di anyen. Ou konn ki pwoblèm nou gen ankò? Menm kesyon nou pèdi match la, fè nou bliye jistis pou Ariana, fè nou bliye tou yo boykote Ariana li pa jwenn paspò diplomatik a tout viza pou l ale. Ayiti se dosye antre dosye. Mwen m just vle fè nou konprann ke momentum nan se Ariana ke li ye. E m ap di sa a ekip. M pa, dè fwa yo pale de ekip Ariana ap travay. Ekip Ariana ap travay. Kesyon jistis, mwa pase, ekip la ap travay. Mwa, e non la jistis se pa bagay ki fasil, fò nou wè yon chita, genlè sèl jistis Ariana k lan konsa k pa fasil konsa. Paspò te menm jan tou. Wi nou konnen se paspò diplomatik, anpil demach. Menm penpenp lan. Paske se Ariana. Ebyen banm di nou ti bagay. Ou wè zo Ariana? E jezi map mande pou fanmi Ariana tou pran responsablite l. Si fanmi Ariana lage l bay yon ekip, eyy ee kaka ka voye w. Wi Prince, bonjour.
1 1.5 milyon dola pa mwa se sa yap defann nan 1.5 milyon dola pa mwa e e si bagay jan sa jan somba somba jan rele ya m pa konn non li vreman byen e jan di ya e si Ariana leve pou la lan gèt e Yeah. e si si Ariana leve pou la lan ghetto an pou leve pou l leve kanpe pou l te di sa vrèman vre pou l te fè sa li tap koute yo 1.5 milyon dola pa mwa paske se fòs sa ensekirite nan peyi nou an koute nou chak mwa se lajan sa yo antre e wè si Ariana te jis nou te jis aplike pou yon ti viza on, on regular visa pou li pou l just antre, li tap li tap pi fasil pou l jwenn ni. Yon gwo bagay ou di la wi. Wap ki serye nan pawòl sa.
Non tout bon wi. Li Son tap pawòl pi ki nan fasil.
may mwen depi lontan, banm di yon ti bagay, Ronaldinho, Ronaldo, yon seri de gran super star ki nan match Brezil la, e leta k fè yo antre? Ah, bon, e, bon, e sa, e sa, m- e sou sa m pral avò la, oui. E leta k fè yo antre.
Si n te gen peyi vre, Ariana te, te pa tap Etazini deja. Si te gen peyi, li tap fè demand. Li pa tap bezwen paspò diplomatik anyen. Sou, Non. sou paspò nòmal li tap annik vwayaje ak kòb li. Paspò l nòmal li.
E, Gade, e, gade match li. e 22 22 tap mennen n bò isit. Nòmal, Tap rèd alèz. rèd. Alèz alèz, san san gade dèyè. Men, si l vin sou plas paspò diplomatik, se ke gouvènman an pral depanse. Paske Ariana p ap vini pou kont li. Li p ap vin pou kont li. Fòk fòk li gen antouraj li avèk li. So, Pran souf. lè lè w vwayaje sou yon paspò diplomatik, se ke gouvènman an fèt pou l sipòte w, e pa vre? Sa vle di se la se lajan peyi a w pral boule. M pa konn si w la avè m non. Ya m la wi. Eh, men, yo menm, yo ka lwe on avyon pou 2 jou avèk kolonn 20 moun yo an pou yo vin gade tout match Ayiti yo. M pa bezwen di w konbe kòb sa koute. M pa bezwen di w konbe kòb sa koute. Son avyon yo lwe, right? Wi, yes.
Wow. Yes. Se lwe yo lwe avyon pou yo vini nan match yo.
Tande wi Tou lapèp. pase la plèn di nou a ka tou pase limonad tou wi.
So, so, jan, jan, jan, jan uh, uh, pote tap di, tap, tap di nou talè an, Trump ki bò isit lan, pou jis kounye a pako al non match. Paske li konnen konbyen kòb sa ap koute l. Anpil, anpil, anpil sekirite. Ya fò yo deplase lame, fò yo deplase dis, fò yo deplase dat pou vin bay sekirite nan peyi a. Nan ko- nan zòn kote la- li pral nan match lan. E, e, e Yo tap desen li nan, nan, nan elikoptè sou tèren. Oh, paske m konn sa m ap di w la. Yo t Gen ap moun ki desann pran Ayana san nan jou nan pou yo. elikoptè epi de anpil anpil anpil sekirite. Ya Oh, ale. ah, mon Men li, cher. kon- li konsyan de wòl li, de pouvwa li, li konsyan de, de kou sa ap koute moun yo tou. Yes, Paske li yes.
konnen gen, gen li, k- li konnen ke gen de, de- gen de, gen des office, gen des institutions ki pral kòmsi leve lamen, ki leve lavwa dèyè sa l ap fè a tou. Paske peyi a se pa yon grenn moun ki dirije yon peyi, men se yon ansanble de moun ki dirije yon peyi. Elit yo pa t ap aksepte pou yo fè defisi sa konsa jis pou le plezi de sitwayen. Èske ou konprann? Donk, sa Ayisyen ap remèt mwen la menm Boston, Massachusetts, sa y ap remèt la a. Mesye sa sipoze kondi voye l voye l yon kèk kote ann Afrik. Si Agada gen yon epe ki pike l nan peyi a, li ap li kreye pwoblèm. Li oblije bay l. Eh Dieu pa di sa, Ti mesye a bezwen yon vakans, fèl ede mesye a jwenn yon vakans a vi, fèl ou jwenn yon vakans a vi. Chak jou nap di se Ariana gen epeng pikel moun yo ap gen pwoblèm. Manti! Ariana mèt mouri la li pap menm jistis li pap jwenn. Ray.
Ba tèt yon kout klòch pou sa. Aw banm la.
Nou ipokrit twòp. Menm jan jovenel
ou Nou ipokrit moun yo pote men sa yo pa pou moun yo kòm sa yo ka E sesi di, e sesi di map di nou sa fanmi Ariana dwe pran responsablite yo an men Fanmi Ariana dwe pran pitit yo an men M panse, m panse ke manke ankadreman.
Pote, pote. Pèp la pral vin kwaze bra l la, pèp ap kwaze bra l, Lage Ariana pou goumen pou li, tandiske nou son pèp ki pasif, nou pap fè anyen, nou kwaze bra nou, pansan ke Ariana pral batay pou nou, pansan ke Ariana pral bay bagay plis plas pou nou, pansan ke Ariana pral envesti pou nou, pandansketan nou kwaze bra nou, nou pa sanksyone pou nou sanksyone, fanmi Ariana yo dwe pran responsablite. pou mete pitit yo nan yon bwat. Yo yo manke ankadre l, li manke ankadreman, li manke ankadreman kòmsi de pouvwa, li manke l. Paske ou lemonn antye pa ka fikse sou yon moun pou se konsa sa ap pase. Lemonn antye gen zye sou li. Sa pa ka pase kon. Moun pa jwe a pouvwa, moun pa jwe avèk momentòm. On dal nèg kap pran Ariana kòm drapo, on dal nèg kap pran Ariana kòm drapo pou yo mete devan yo nan ekip yo nan sesi yo nan sela yo nan se latbò. Lè Ariana viktim nan, lap viktim pou de tou jèn ak fanmi l. Komòd mwen fòl kòm ale bale. Sorry. Ale ok pa gen moun kap vin dim se peng piki Ariana moun ap vin se se manti manti nap bay. Tout moun ap bliye kiyes yo te rele Ariana nan 2 jou ou we pote. Si si si pote promo enperatris la joujou nat nat 70 nawomi Tune, mèsi Tune. plat platfòm sa pa ouvè je pèp la toujou je yo pap janm ouvè paske gen yon seri de bagay nap bayo pou yo ouvè je yo pou yo kale je yo pou yo wè nou gen yon seri de enfòmasyon e enfòmasyon nap bayo Jis pou yo ka konprann e viv nan reyalite an, si wè yo pa fè sa. E sesi Prince, wap wè nan sa dènye tan, pap gen moun la kap vin kanpe kap pale de Ariana. Menm moun ki te pi cho yo pap vin kanpe pale ankò, paske yo yo vin wè yo echwe. Yo wè yo echwe. Wap wè mwens moun ap vin kanpe pale di Ariana sesi Ariana sela paske yo wè yo echwe finalman. Yo tap chèche yon limyè sou Ariana, yo paka abouti a sa yo tap chèche a, yo wè yo enpuisan, ebyen Ariana li menm li dwe tou ranbouse chemen. Si nou vle itilize l, si nou vle pran desten nou an men, ok, men nou pa vle pran desten nou an men, Ariana sorry pou nou, le pèp ayisyen.
Ok, mè La pwomosyon. joujou, wi. Ok. Bonjour tout moun e spesyalman pote promo epi team nan ki se yon pèp la kap tande nou anba. E sa mwen ap di sou kesyon e sa Janmsotba di an pou nou pa kite sijè a. Janm sòt baky di konsa Ariana sil te kenbe pawòl li poul t ale nan geto a li tap gen plis chans poul te jwenn viza e map di non yon kote e aprè m pral di wi map di non paske Ariana batay el goumen l travay poul te genyen viza san. kraze kòl. Nou pat bezwen ap fè tout bagay sa pou Ariana te jwenn viza. Paske li sot reprezante nou, el byen reprezante nou, el se anbasadris otomatik, epil se anbasadris m kwè kilti ou byen du livre, yon bagay konsa, li merite e paspò a.